Bonjou, bonswa. Nou santi nou kontan pou nou kapab pale ansanm avèk ou ankò yon lòt tèm k ap pi enpòtan toujou paske chak jou n ap viv nan vi an nou mwen toujou di nou sa ke nou bezwen aranje lavi nou antanke kretyen paske nou nan yon batay, nou nan yon konba espirityèl, fizik e m te kapab di tou nan tout sa ke n ap antreprand isiba fò nou konnen ke nou nan yon batay. Se yon batay ke nou ap mennen. Pou nou kapab rantre nan pawòl ke nou pral pale jodi a, tit la di nou konsa ke se Ann kouri dèyè tantasyon yo. Ann kouri dèyè tantasyon yo. Paske nou gen 3 lèdmi kap konbat avèk nou chak jou ke Bondye mete. Nou gen kò nou, nou genyen lemond, nou genyen le dyab. Se 3 lènmi sa yo ki vrèman pwisan, ki toujou la pou kapab pèsekite nou. Menm si w tande m di w 3 lènmi sa yo ki vrèman pwisan, men moun ki pi pwisan nan yo a li rele kò nou, ki se lachè. Sa vle di ke nou bezwen fè anpil pridans, nou bezwen chache yon fason pou nou kapab aranje vi nou chak jou, paseke lènmi sa yo toujou la pou yo kapab konbat nou. Sa vle di ke ann konbat egzijans kò a. Ann konbat kò a pase kò a ap egzije nou fè anpil bagay ke nou pa ta vle fè. Pafwa ou konn pa vle fè an yon seri de bagay lè ou gade ou wè se ou menm ki nan yo. Pafwa ou ta renmen vin jwenn Kris epi ou gade se ou menm ki nan mond lan ou pa ka vini. Men m ap konseye ou fè w fè anpil efò ou menm tou paske Jezi te deja ba ou viktwa deja, ou te deja genyen batay la, menm si ke kò a ap egzije w, paske kò a toujou la pou l ap egzije nou fè yon seri de bagay ke nou pa ta renmen fè, pou l ka fè nou pale yon seri de fason ke nou pa ta vle pale, menm fè nou aji yon seri de fason ke nou pa t janm vle aji nan vi nou. Men Pawòl Bondye a ban nou yon konsèy nan 2 Korentyen 7 vèsè premye. Kisa li di? Nan 2 Korentyen 7 vèsè premye, li di nou konsa, Se pou nou fè anpil efò pou nou kapab viv apa pou Bondye, pou nou kapab mete kò nou epi nanm nou o sèvis Bondye, fè anpil efò pou nou elwanye nou de bann bagay sa yo, de yon bann bagay k ap pase nan vi a, pou nou kapab mete lavi an nou dwat pou Bondye. Sa vle di ke yon moun ka toujou nan yon pwoblèm, men fò ou fè anpil efò pou w kapab soti ladan l. Ou ka toujou jwenn ou nan tèl difikilte, men toujou priye Bondye pou kapab soti ladann e mwen si e sèten Bondye ap ba ou viktwa. Se egzijans lachè a ki fè pafwa nou reyaji yon seri de fason ou konn wè ou rebèl ou pa vle vin jwenn Kris se egzijans lachè a ki fè sa. Se kò a ki pèmèt ke ki di w men sal vle, men plezi ke l vle, sa vin fè ke gon seri de bagay wap fè ou pa menm rann kont pafwa ou fè yo pa emosyon, Paske se lavi ki prezante konsa. Men ou dwe konnen ou nan yon konba avèk pwòp kò ou. Paske pafwa kò a fè ou fè yon seri de bagay ou pa t vle, ou reyaji yon seri de fason ke ou pa te vle. Men fòk ou konnen, si ou pa koupab depi kounye a, si ou pa chache pou konbat sa, ou ka wè Jezi vini epi monchè nou rete. E m ap di ou sa, se paske Bondye fè nou gras, se paske Bondye te genyen gras li pou nou menm. Depi okòmansman, depi lè mesyedam yo fin peche, depi nan moman Bondye te abiye yo avèk po mouton an, li te deja padone yo deja. E se yonn nan rezon ki fè w wè Senyè a te oblije fè yon plan de redanmsyon pou lòm, pou l te kapab sove nou antanke imen k ap viv isiba. Sa vle di ke nou dwe konbat kò a. Ann konbat kò nou! Paske sa pa osi fasil. Ou konn tande di yon bagay, moun nan ka di yon bagay ak bouch li, men se lè nan lè w nan sikonstans lan pou w konnen èske vrèman w ap fè l. Pou w konnen èske w ap reyaji konsa, paske li difisil anpil. Men m ap di w sa, tout sa k difisil, li posib pou Bondye. Depi w mete Kris nan vi w, depi w chache Kris, ou mèt kwè sa ke m di w la, yon jou kanmenm, w ap rive sa kou ye a. Menm si lemond vale w, yo pa ka bare w paske Kris avè w. Men pou ou kapab fè tout bagay sa yo, fò w fè efò. Pa gen moun ki jis, mwen toujou di sa, men fò w gen konsyans lè w fin fè yon bagay pou w pa tounen ladann ankò, paske pa janm gen moun sou latè ki jis. Nou jis atravè Jezikri, paske Jezikri pran lakwa, men nou menm tou, nou gen devwa nou. Nou fin sove, Bondye fin sove nou, men kounya la nou dwe mache yon fason ki nòmal, nou dwe fè efò pou nou mache paske nou deja sove. Nou pa fè efò pou n sove, men, nou dwe fè efò pou nou kapab mache pandan ke nou fin sove a, pou nou mache dwat pandan ke nou fin sove. A vle di ke nou fin sove nou dwe degaje nou pou nou mache dwat, lapriyè, chèche Kris pou nou kapab mete egzijans lachè sa atè. Ann konbat ak lemond, paske lemond tou li kanpe anfas nou. Lemonn kanpe anfas nou lè l ap moutre nou bèl bagay, li ap moutre nou bèl bal, li ap moutre nou anpil bèl fi pou nou kapab kite wout Bondye a. Pafwa, moun nan ta byen renmen vin vin kretyen, bon li di konsa li pa ka kite ti bal li paske fò li fò li rete, fò l al danse ti bal li pafwa, fò l al fè tèl bagay men m ap di w yon ti bagay ou menm k ap gade m la, ou konnen ke lemonn gen pou pase. E se sa k fè ou menm k ap gade m la ki kretyen, Labib egzòte w. Ou pa dwe mele nan sa ki pou lemond. Nan plezi lemond ou pa dwe mele. Gen yon seri de tip de zanmi ou pa dwe fè yo. Ou la pou konseye l, ou la pou pale avè l, ou la pou egzòte l, pou kanpe kòm yon temwen, men ou pa la pou gen dyalòg avè l. Menm si l te manman ou, menm si l te frè ou, menm si l te papa ou, depi l pa kwè nan Kris, ou dwe l limit. Ou dwe limit antanke kretyen. Pou ki rezon? Ki konsèy li ka ba ou? Ou ka malad epi li di w konsa an al lakabòkò. Paske se nan sa li ye, se nan mond lan li ye. Ou ka malad ou menm w ap priye, li di w fò l chache met granmoun sou li, selon koutim nou ayisyen, fò l chache met granmoun sou li, fò l mete pye l deyò. Gen yon ansyen masonlòj ki t ap bay yon temwanyaj, kisa li te di? Li di otrefwa li te konn di konsa ke bagay mistik regle ak mistik. Men apre yon sèten tan, li rive nan yon pwoblèm kote pitit li malad, li rive menm devan espri ki avan, ki apre Lisifè la. Espri a di l pa ka fè anyen. Espri ki apre Lisifè, ki se li menm lan, Espè ak anpil dil paka fè anyen pou misye e se aprè misye ap vin imajine se yon sèl moun ki ka konbat ak atake tout pwoblèm ki pa janm limite li rele Jezi de Nazarèt sa vle di ke ou dwe limite w avèk lemond paske kote lemond ap mennen w lan frèm li pa yon bon direksyon ou dwe chèche fè volonte Bondye paske lemond pa gen yon bon kote lap mennen w lemond se nan lanfè lap mennen w. Lemond ap mete nou nan wout ke nou pa ta vle ale. Lemond ap mennen nou nan chemen ke nou pa ta vle ale. Lè w ale nan 2 Korentyen 6, vèsè 14, ki sa li di? Li di konsa, Malgre n ap viv nan lemond, fò nou konnen nou pa dwe fè kòl avèk yo, nou pa dwe kole avèk yo, nou pa dwe gen dyalòg kole ansanm avèk yo. Paske limyè pa ka mele avèk fenwa, moun k ap fè sa ki dwat pa ka mele ak moun k ap fè sa ki mal. E se pou youn nan rezon ki fè mwen toujou di, si yon moun ou di m ou konvèti oubyen ou legliz, epi tout vi ou, tout espri ou se pou fè lemal, ou poko konvèti, ou legliz men ou poko konvèti, pèmèt mwen di w sa. Paske kan ou se kretyen, ou dwe chanje mantalman. Èt kretyen pa vle di konsa ke wè eli pa vle di ke wal legliz chak dimanch sèlman sa se pa sak vle di kretyen kretyen se ou fè yon volte face yon volte face otrefwa mwen te konn panse pou m tiye jounen jodia m pap tiye ankò sa yo se pou lemond yo ye a vle di ke pa pran koutim lemond met lakay ou. Ou pa ka di m ou kretyen, baz la se la ou ye. Baz geto a se la w chita. Li pa pou ou. Ou dwe pase pou salye mesye yo. Men ou pa dwe la pou al chita nan mitan yo menm jan ak otrefwa. Wi, otrefwa ou te ka gen zanmi ou nan mache ansanm avè l, pran ti plezi agoch adwat. Men lè w vin kretyen, ou pa ka nan mache pran plezi avèk zanmi ankò. Tout zanmi gen limit yo. Moun pwal mal konprann ou men fò depi Bondye konprann ou li nòmal paske map di w sa lemond ou wè la ou menm si w tande yon moun di moun paka fè l fè sesi moun paka fè l sela gen yon ti pwovèb ayisyen ki toujou di envite pi bon ke mande padon lè w envite li pi bon sa vle di ke lemond li menm li pa nan avantaj li pèmèt mwen di w sa yon kretyen kap viv isi ba ou pi fasil al nan lanfè ke w ale nan syèl. Pou ki rezon m di sa, byen konprann sa m di nou lan, pafwa, moun ou pa panse se li menm k ap pèsekite w pou fè ou enève, pou fè ou fè sa ke w pa t dwe fè. Pafwa, moun ou pa ta reflechi se li menm ki leve dèyè do w pou kapab pèsekite w, pou fè w fè sa ke w pa ta dwe fè nan vi w. Sa vle di ke wè lemonn, li pa pou ou. Se chèche fas Bondye. Priye pou Bondye kapab detache w avèk mond sa. Priye pou Bondye detache w avèk kò ou menm. A vle di ke pou twazyèm moun ke l'ap genyen, nou gen twazyèm èt ki kanpe anfas nou ki se le dyab. Le dyab se twazyèm èt ki kanpe kont nou, lè w ale nan 1 Pyè 5 vèsè 8 ki di konsa ke, Lènmi an ap bliye nou, l'ap veye nou tankou yon lyon ki move pou l' kapab dechire nou. Paske le dyab toujou di li pa pral nan lanfè pou li menm sèl la. Li di w li pa prale li sèl e an verite y'ap travay 24 sou 24 pou yo kapab kraze nou. Yap travay 24 pou yo sou 24 yo kapab ap kraze legliz. Wap gade jounen jodia sa ou tande kap pase se bagay tèt chaje men map diw yon ti bagay lè w tande bagay sa yo se chache jwenn Jezi plis pase se siy ki pwouve ke Kris pa lwen retounen. Wou menm le dyab ki kanpe anfas ou fò priye anpil pase ke yo envizib ou pa ka wè yo pase yo envizib. Bondye ba ou limit se vre men Bondye pa di yo pa pèsekite w Bondye kite yo pèsekite w menm okontrè ou se yon defi pou yo. E se poutèt sa, Dyab la tèlman ap pèsekite nou nan moman an la, li di w konsa ke li pa pral nan lanfè li menm sèl. E ou menm antanke kretyen, ou dwe priye anpil, chache fas Bondye anpil, paske pa janm gen anyen isiba k ap janm fasil. Toutan se isiba w ap viv, m ap di w sa. Menm si w te gen kay, ou te gen lajan, ou te gen tout sa w te kapab posede, toutan w ap viv nan mond sa, w ap toujou jwenn pwoblèm. E se yonn nan rezon ki fè mwen di yon moun, pa gaspiye tan w, pa kraze tèt ou pou w kapab vin pi wo sou tè sa. Men kraze tèt ou pito pou pi wo nan syèl la paske laba se va etènèlman. Nou nous allons vivre là-bas éternellement yon kote nou pral viv etènèl. Pap gen kesyon lavi kou, pap gen kesyon sa ankò. Pap gen kesyon lavi kout ankò, pap gen kesyon bagay konsa. Lòt bò a se e la nou pral viv. Etènèlman. Men fòk ou konbat twa moun sa yo wè m sot mansyone la, twa bagay sa yo, twa dan di sa yo ki kanpe anfas kretyen pou fini avèk kretyen. Sa vle di ke fò nou fè anpil efò. Fò nou fè anpil efò pou nou kapab evite sa yo. E ou menm ki nan konba a, m swete ke Bondye beni w, ke Bondye toujou ede w. M ap mande w, kote w ye a, priye Bondye paske nou gen twa èdmi sa yo ki kanpe anfas nou. Depi ou wè ou ka konbat ake 3 edmi sa yo, ou mèt kwè, ou mèt ou mèt ouvè pòt syèl la di ou ou deja devan pòt syèl la. Paske tout sa k anglobe yo se 3 edmi sa yo. Kisa k fè ou joure? Lachin. Kisa k fè ou renmen plezi? Lemond. Kisa k ap tante ou pou fè pou fè ou fè sa k pa bon? Le Diable. Enben si ou ka konbat 3 moun sa yo avèk lapriyè, m kwè ou tou prèt pou ale nan syèl. Ke Bondye beni nou. Nap pale yon lot fwa anko. Amen.
Bondye beni chak moun ki tande mesaj sa, nou te gen kelke semèn, kelke jou nou pat pote video, men yon moun ki tande video sa yo patajel, abònel pou travay Bondye a ka mache e ou menm ki tande nou pou la premye fwa patajel epi Toujou la avè nou toujou sipòte nou e pou travay e Bondye a ka mache pou la glwa de Dye nap pale nou pwochèn video.